Chak jou wap plenyen, ou di kèw ap bat fò, ou konn sa ki dèyèl? Kisaw fè pou sa menm? Nan lavi kotidyèn ou. Ou kontinye ap inyore kèw ka bat fò toujou. Malgre gen plizyè koz ki kapab fè sa. Men yon kè kap bat fò wap inyorel toujou nan lavi kotidyèn ou, li kapab vin chanje an sa ke nou rele eta de chòk. Tout on sistèm ou vin an eta de chòk, kò w an eta de chòk se tankou on moun k ap eksplike w on bagay, ou di sa vrèman choke m, ebyen kò w tout sistèm ou konn choke tou. So se trè enpòtan. E sa fè nan videyo sa a, mwen pote siy yo pou w kapab konn siy symptoms yo, kisa pou fè, prevansyon pou fè alamezon si w ta santi w an eta de chòk. Ou gen dwa pa gen tout symptoms yo, men omwen w ap konnen kisa pou fè. Non pa mwen se miss rena. Map diw bonjour bonsoir sa depan a lè ou pral gade video an ebyen ou menm ki ta vle gade full length video sa tout video sa klike anba video an wap wè link lan ou pral nan youtube mwen wap wè tout video an e paj youtube mwen ki se health for all kèw ap bat trè fò ou pa janm fè anyen toujou Mwen di ou vin pase an eta de chòk, ou pa konnen siy e senptoms kòman pou sove lavi ou, ebyen ou kapab pase pa lamò. Avan tou lè mwen di chòk, chòk, lè w di chòk, se kote ke kè a li menm k ap sikile san an li menm nan kò w k ap ponpe san an, li pa jwenn ase de san. Swa veso sangen yo, venn artère yo ki pote san yo menm, yo kapab vin rete yo elarji so se trè zenpòtan e pa bliye kè an li menm li ponpe pli ke 100 mil lit de san dan yn joune nan 24 è de tan so lèl pa jwenn ase epwi rès kò a pa jwenn tou M pa bezwen di w ki jan ke w ap santi w. Ebyen, sa depan ou gen dwa pa gen tout senptom. Si ou kapab wè moun nan rete, moun nan kapab santi like li vrèman lethargic, moun nan santi ke li anvi dòmi, moun nan vrèman konfu, ou kapab si w manyen po moun sa ou ka wè po moun nan vrèman vrèman fwad e mwat, nou kapab di sa tou. E souvan ou kapab wè moun sa li parèt ble, li ba w yon koulè ble pal. Tankou si moun nan nwa, w ap wè l ba w yon koulè yon ti jan mov. Paske pa bliye, si pa gen ase de san, san mache avèk oksijèn nan kò w, se w vin gen yon diminisyon onivo rapò oksijèn ou. E kantite nòmal lan pou oksijèn ou se 95 a 100 pousan si ou pa gen maladi. o nivo poumon w. Si w pa fè maladi pulmonè, so sa se nòmalite an 95 a 100 pousan. So, depi kè a li menm li vin an eta de chòk, si w pa gen ase de fli sangen, ebyen oksijèn ou vin diminye sa fè w wè moun nan rete, koulè moun nan chanje konplètman. Si moun nan nwè wap wèl gon koulè kan ti jan tire sou mov si moun nan li klè gon koulè menm jan avèm vrèman klè konsa ou di mwen moun nan li plu klè toujou moun ki tankou nou te kapab diw moun white pipo yo so wap wè moun sa parèt ble so se trè zenpòtan so nan pral diw ki tout prevansyon ki sa kapab prepare tou swit a la mezon kapab sove laviw. Ok so se trè trè enpòtan guys pa bliye mwen te diw e ou kapab menm wè tou pou ou pou ou gen dwa fèb ebyen konsa tou l kapab pou ou ap sa son bagay kap bondi bandisyon tankou lap fè poup poup poup lap vrèman bat rapid pou ou ok kisa wap fè si w ta rive ou santi w an eta de chòk mwen di youn nan bagay sa yo. E wap santi tèt ou, tankou tèt la pa la, tankou tèt la ap pati tou. So wap pran yon lit dlo, wap mete yon 3 kiyè suk ladan, ni mèt suk blan, suk wouj, mwen m pa manje suk blan. Ok, so wap pran 3 kiyè suk wouj wap met ladan, wap mete nan yon lit dlo. Wap mete Ti kiyè sèl e bebe an bebe ti kiyè bebe an wap mete e m te kapab di yon kiyè sèl bebe nan dlo sa wap pran yon sitwon wap koupel wap purel wap pran ju sitwon ou mete ladanl epwi wap bwè li ok so se trè enpòtan so wap bwèl epwi wap rete avèk janb ou anlè. Si w kapab fè prevansyon sa a, si w ta vin twouve w an eta de chòk, mes amours. E se trè enpòtan veye tansyon arteryèl ou. Tansyon arteryèl ou kapab vrèman ba, ba, ba. E sa fè prevansyon sa a mwen ba ou an la, li pral vrèman Si tansyon te ba lap tou fè tansyon tounen nan nòmalite li. So se trè enpòtan. Ou te gen dwa gen siy sa yo, senptom sa yo pa menm konnen si se eta de chòk kò w ye. E wap santi pafwa ou kapab wap transpire tou. Ok, ou santi zye w se konsa ou pa santi w byen, tankou ou pa nan mond lan ankò. Sa rive m pandan 2 ou 3 fwa nan vi m. Ebyen Map kite w la guys so wap gen chans pou tande vwa sa nan yon lòt video Sante m pa sante w Fè sa w vle ansanm avèk sante w Pa bliye Abòne avèk YouTube Channel sa mes amours Babay babay se te Miss Rena wa tande vwa sa nan yon lòt video.